Jodi a m pral redi gagann mwen ako ansanm avèk timoun tèt di sa yo. Jiska prezan m ap dòmi m ap reve m ap mande kot direktè a leve ansanm avèk timoun tèt di sa yo. Timoun yo tèt yo di menn, tèt yo di ou mèt montre yo yon bagay menn. Yo pa kenbe menm, fè w fè w pale tout jounen. Gen pou jou nou menm menn. Manno nèg sa yo menn. Mwen pa konn kisa nèg sa yo Nèg sa yo se lakay yo pou yo chita menn mache moute kap jwe mab menn Pase se yo pa anyen nèg sa yo vin regle lekòl la menn mache fè moun pale pou bon tan menn Yo toujou gon Yo toujou gen yon istwa yo vante san konn kot yo jwenn yo.
Bonjou klas, kòman nou ye? Nou tout anfòm? Bonjou matmwazèl! Bonjou matmwazèl! Bonjou matmwazèl! Bonjou matmwazèl!
Jou nou menn sa kap fèt dim nan kòman nèg ye frè rete deyò a menn si nou pa prete deyò a nèg mèt la ap voye nou deyò wi menn mèt la ap voye nou deyò pase li te di nou deja depi nou pa fè devwa lap voye nou deyò nou deja deyò pase mwen menm pa pot pam nan frè m pa pote men ebyen frè m nou deja deyò wi menn. M deyò deyò wa se mwen bliye pam nan men m bliye pam nan men nan ben sa nap fè men bon nou pa ka fè anyen si mèt la voye nou deyò men wè lakay nou men paske m di wa nou pral lakay nou fè wa se ke si voye nou deyò nou pa ka rete nan men.
Men gade gen yon boul mate nan fil elektrik la kap pale an Djee. Petèt se yon boul yon moun te voye depi ane pase li la toujou. Si se mwen m tap mande mèt Didi pou desane pou n te ka jwe ak li. Ebyen lekòl soni ann antre nan klas nou. N a fin fè konvèsasyon apre.
Che. Pèp ayisyen nou pral kriye. Gade yo gade yo gade yo anba gad rete yo anba. Wè jodi an.
Kouman yo la yo pa yo pa yo pa yo pa vo anyen. Sèlman mache fè tèt moun cho pou bon tan gad gad gad gade bon mwen wap mande poukisa yon manman gen yon kob lay peye pou sa yo sa yo m wè mache fè moun pale pou bon tan anyen yo pa anyen yo pa itil anyen yo pa kounya pou granmoun a yo konnen yap fè bèl nòt bèl mwayenn wi yo konnen yap aprann wi gade eta yo. Zulu man nou gad Ey e nou menm tèt mato sa e poko lè pou nou antre nou pa wè kilè liye li poko lè pou nou antre toujou kite m antre papa may pase mizè m pou kòm kite may pase mizè ansanm avèk tèt wòch tèt fè sa yo mwen. Bagay sa bon fè ankò. Epi direktè a menm an lòt pi mal ankò e menm kre li pap bay moun pou moun travay sèlman mache ledi gaga nan pou bantanen. Li pap bay moun kre pou travay non mache ledi gaga nan pou bantan ni yon jou poko janm pase nan de nan nan nan nan klas la menm. Li poko janm pase nan klas la depi mate la map wè elèv yo yon nan elèv yo al chache kre nan men nan direksyon an. Klas, Jodi a nap pale sou yon sijè ki trè zenpòtan Epi pou nou pratike l. E sijè a ki se respè. Ki elèv la ki ka di m kisa respè vle di pou yo? Respè se lè ou pale byen ak yon moun epi ou koute yo. Bravo Kane. Epi respè tou se lè ou pran swen yon bagay ki pa pou ou epi ou kolabore ak lòt moun. E chonje byen, ak inyon nou ka reyalize yon pakèt bagay. Jodi a, n ap pale sou respè ak travay an ekip. Nan pwochen klas nou, n ap fè jwèt ak ti egzèsis, nou dwe mete respè an pratik. Epi lè ou ede yon moun san ou pa atann anyen an retou.
Bonjou klas. Jodi a, se li redaksyon nou sou poukisa nou dwe respekte devra. E, èske nou tout pare timoun? Mèt la m panse ou tap bliye wi. Ton niche kwi bouch mwen toma. Mande bondye deyò charye m. Ou pa fouti senp. Non ou pa fouti senp. Toma ou plis eswa reyalite menn. Bon! Pwofesè ap peye lekòl pou ou menm. Di m non, pwofesè ap peye lekòl pou ou menm? Pou yon paran pèdi tan pou l ap peye lekòl pou yon timoun epi poutan timoun nan se jwe vin jwe. Se jwèt ki nan tèt li. Ow! Ow! Woodley! Mete w sou pye w papa! Misye pral kraze peyi a.

Bon pa pèdi timid sa yo lekòl yo isit la te lagen pèdi wi m la te lagen pèdi mwen m pap gen sa yo pou m bay pèdi ta may metew lekòl mwen Manno ou menm wi frè m.
Respè se lè ou pa jwe ak bagay ki pa pou ou san pèmisyon. Respè tou se lè nou travay ansanm san diskite youn pap derespekte lòt. Respè gen anpil signification wi mademoiselle. Respè se pa sèlman tankou lè ou pa joure moun ou pa fè dezòd se pa sèlman sa ki fè ou manke ou ka pa gen respè pou lòt men respè si yonn gen respè pou lòt ou pap di m m pap di w sa lap mennen nou lwen gwo respè bon respè. M te fè redaksyon an wi men ti frè m nan itilize l. Pou l te fè avyon vole pase nèt. Bon Manno redaksyon ou pran endepandans li? Ou mèt chita wi frè m pase m wè tan ap pèdi nou ye. Polo, fè klas la wè bon egzanp. Respekte devwa se respekte tèt ou. Lè ou fè devwa, ou aprann e ou reflechi. Ou grandi. Devwa pa pen. Men li se zouti pou lavni. Bravo Polo, bravo yon lòt fwa ankò ou moute ou se poto mitan klas la. Mèt, mwen te ekri l wi men gen yon vwazen bò lakay la ki gen yon ti chen, ti chen an vin jwe boul dlo ansanm avèk ti chen papa nan epi yo mouye kay a. Mezanmi! Bon e nou menm sa nou vin regle bò isi a menm, sa nou vin fè? Anben anben kay ou se baswen kay la?
Devwa se disiplin. Lè nou pa fè yo, nou fè tèt nou mal. Se pa pou pwofesè a men se pou tèt nou. Men se sa bravo widna bravo ou menm avèk polo bann kisa bann kiyès nan nou kap premye. M'en kiyes kap dezyem.
Yon timoun san devwa se tankou yon bal san direksyon. Devwa ban nou sans, kad e direksyon.
Bèl pawòl Jawanda, ou frape gwo sans. Ou menm Widna e Polo, se nou menm kap mennen pou moman sa. Pa okipe lòt tiranndengue kap fè blag. Ou loubè yo ye. Ya rive nan egzamen m aprè sa yap bay. Nou gen 3 nouvo elèv nan klas la, nou pral ba yo chans pou yo prezante tèt yo.
Bravo timoun mwen yo, bravo, bravo! Tout repons yo bon, kenbe konsa, tout repons yo bon nèt. Bonjou mèt, mwen se Sherlande Nègès, mwen vini pou la premye fwa. Ok Nègès, byenvini nan klas twazyèm ane fondamantal.
Bonjou mèt, mwen se Milanda Boulanger. Jodi a menm mwen fenk vini.
Dakò boulange pa gen pwoblèm non men m swete ou pa boule lechon tankou penchou. Bonjou mèt, mwen se Chelda Galèt, mwen fenk vini. Byenvini Galèt, m swete ou rete cho nan lechon tankou ou rete cho nan sinyati a. Klas tande byen, lè ane lekòl la ap fini. Nou pral gen yon gwo egzamen kote nou tout dwe konpoze. Nou pral pran nòt sou egzamen sa a, epi mwayèn minimòm pou ou pase nan pwochen klas la se 60 sou 100. Si yon elèv fè mwens pase 60, li oblije ret tann epi respekte klas la. Nou tande timoun? Mèt, èske gen yon klas espesyal pou moun ki pa pase yon klas? Mete m nan poze. Bon e ou menm Thomas menm e pou moun ou vini jodia menm ou menm gadon ti non non Thomas pa gen klas poul viv nan lekòl la tout moun dwe fè efò pou nou janbe nan yon lòt klas eske ou tandem byen tout moun dwe fè efò pou yo janbe nan yon lòt klas. Mèt, èske nou ka pran èd ou swa fè etid ansanm? Wi, Manno. N ap fè revizyon ansanm epi m ap ban nou travay espesyal pou ede nou prepare. Mèt, M ap travay di pou m gen bon nòt pou m pase san pwoblèm. Ann fè tout efò ansanm pou nou pase. Men, pa bliye devwa nou se kle siksè. Mèt la, Moun k ap viv nan lespas yo, kòman yo rele yo?